E nan lè sa a, e mwen salye chak zanmi, chak fanmi k ap koute m nan minit sa a. M pa konnen kèlkeswa kote ou ye, w ap suiv mwen. Mwen di bonjou, mwen di bonswa avèk nou tout. Sa fè kèk jou depi ke mwen pa konekte, men jodi a se yon reyèl plezi pou mwen pou m kapab fè yon pase. E tout fanatik mwen yo ki pral gade videyo sa, ki pral tande sa ki pral di a, m ap mande nou pou nou kapab rann mwen sèvis, fè yon ti jès tou piti, like videyo a, Kòmante, pataje, di sa w renmen, di sa w pa renmen, epi se konsa ou ap ede chanèl la avanse. Non sèlman w ap ede chanèl la avanse, epi w ap ede pawòl la pwopaje osi. Dakò? Nou p ap pèdi twòp tan paske nou pa vle fè videyo a pou l twò long, men nou salye ou trè fò nan non Jezi ki gen tout pouvwa. Chanèl sa ki se chanèl viv levanjil Jezi Kris la, se sa sèlman nou fè sou li, se preche pawòl Bondye a. Maten an nou pral fè yon ti pale pou ou kote nou jwenn yon vèsè nan Filipyen chapitre 2 ki se vèsè 3 a. Filipyen chapit 2 vèsè 3, ki sa l di? Li di konsa.

nou konnen pifò se apòt Pòl ki ekri yo. E nou konnen istwa apòt Pòl se se te yon brigan misye te ye, se youn ki te vrèman t ap pèsekite legliz, t ap pèsekite kretyen, ki t ap bay kretyen anpil pwoblèm. Men, gen yon jou Bondye te mete men sou li pou l te detounen l nan wout ke l t ap pran an. Ebyen detounen Bondye vin detounen l, li vin devyen yon apòt k ap mache preche bòn nouvèl de Jezi Kris. La a, Alkyèsi t ap pale se avèk moun Efèz yo. Li t ap ankouraje moun Efèz yo. Li t ap fè yo konnen kòman pou yo konpòte yo, kòman pou yo viv

gen sa. Toujou gon seri de moun ki toujou mete tèt yo an premye, ki toujou valorize tèt yo e ki bese lòt moun, ki desann valè lòt moun epi kap valorize tèt yo, kap mete tèt yo an premye ke se yo ki pi bon. Se yo ki pi bon, se yo ki ki sesi se yo k sela aprè yo se yo pa gen lòt moun ki kapab konpare yo sitou nan legliz yo nou swiv sa vrèman gen anpil sèvitè e sèvant ki ap sèvi Bondye, ke Bondye itilize yo nan yon fason pou yo kapab travay pou li, ke li mete yon don anndan yo pou l travay, fè travay Bondye a, ebyen pandan ke Bondye itilize yo pou yo fè travay Bondye a, yo Kòmsi vin santi ke se avèk fòs kouraj yo y ap travay, se paske yo gen kapasite entèlektyèl, se paske yo gen konesans ki fè yo ka rive nan nivo yo rive a, men yo pa reyalize se gras Bondye mete anndan yo, yo pa reyalize se Bondye ki itilize yo nan fason ka sa a, jan yo ye a, pou yo kapab fè travay la. Yo toujou konnen se yo ki pi bon. Se pa yo ki pi bon. E yo toujou reyalize, kèlkeswa sa yon lòt moun ap fè nan mitan yo, yo toujou minimize sa lòt moun ap fè. Yo pa bay sa lòt moun ap fè valè. Se zafè pa yo ki toujou gen plis valè. Se zafè pa yo ki toujou pi bon. Kèlkeswa moun nan te kapab prezante pou l fè kèlkeswa sa l te gen pou l fè a, li te mèt fè l nan fason ke pou l ta fè l, li toujou pa pran plezi ladan l paske l santi ke se sèl li k ka fè l e jan entèl fè l la se pa konsa l te dwe fè l, si se li menm li t ap fè l pi byen. Se konsa nou jwenn anpil moun sitou kretyen nan legliz paske nou konnen. Jezi Kris bay chak moun yon kapasite espirityèl pou ke l kapab travay. Li mete yon don anndan w pou kapab travay pou fè travay Bondye a. Chak moun gen don pa yo. Men si Bondye ba w yon don pou kapab preche pawòl li, lè w preche, nanm beni, lè w preche, Ou jwenn anpil nanm ki rvini a la repantans, pi gwa w reyalize se gr se don se se fòs kouraj ou ki pèmèt ou fè sa. Pi gwa w reyalije se paske ou s on entelektyèl, se paske w gen bon konprann, ou gen lespri, se paske ou s on filozòf ki fè w kapab fè sa, men reyalize ke sa ki nan ou a, se pa ou k mete l, se Bondye k mete l nan ou pou w kapab rive nan nivo sa. Pa met, pa mete w pi, pi, pa, pa pouse tèt ou, pa bay tèt ou valè ke ou, ou menm, ke Bondye merite, paske lwanj sa w ap bay tèt ou a, se Bondye w ta sipoze bay lwanj lan, paske se Bondye k mete sa w genyen anndan w, gras ou genyen an se Bondye k mete l anndan w, Lwanj sa se Bondye ou ta sipoze kite bay li. E si te ke yon lòt frè o mwen ki ta kapab ap ap di pou ap fè lwanj de ou menm, menm ou menm ou ta sipoze di lòt frè a tout glwa pou Bondye paske si wè m kapab e preche pou nanm beni, pou nanm vini a la repantans, se pa nan mwen sa soti men sa soti nan Bondye. Fò w ta kapab reyalize sa. Paske nou menm lòm pa gen anyen nou ta kapab fè avèk fòs nou ki ta kapab pi bon ke sa Bondye ka fè. Konprann? Si w dirije yon sèvis, nanm beni. Si w se yon yon adoratè k kapab fè beni nanm, se pa se pa ak fòs ou fè l, Men se Bondye k met grasy anndanw. Pa trouve se ou ki kapab sèl se ou k pi bon lè yon lòt moun ap fèl pou ap minimize sa lòt moun nan ap fè a pou toujou panse se ou sèl ki te ka fèl paske gen moun konsa kèlkeswa sa kap fèt la fòk se li menm ki ta ki dwe alawotè paske li santi se li k gen kapasite pou fèl e lòt moun yo bay fèl la li toujou reyalize li paka fèl vre. Li vle se li k pou fè tout bagay, se li k ka refè tout bagay, se li k dwe reskonsab tout bagay, paske se li k pi fò. Nan Bondye pa gen pi fò, mè frè e sè. Nan Bondye pa gen pi fò. Bondye kapab fè w yon gras. Bondye kapab gen gras, mete gras li anndan w. Bondye itilize chak moun nan fason ke l vle, nan wotè ke l vle, nan dimansyon ke l vle. Chak moun gen dimansyon pal Bondye bali. Piga w moute tèt ou pou fè w konprann se ou k pi bon. Piga lè frè entèl ap fè lèkti a, si l ta kapab fè yon erè nan lekti a, pou w di wi ou te gentan konnen l pa ka fè l, se ou pou yo te bay fè l. Piga lè yo bay frè entèl preche, Pou rete wap swiv pou wap di sa lap di sa lap di yo pa vo la pèn li pa konn sa lap di a paskel pa kapab se ou menm ki kapab se ou yo ta dwe bay fèl ou konn kòman sa rele sa rele ògèy sa rele jalouzi lè w nan yon kondisyon konsa ou se yon moun ki ògeye. Ou se yon moun ki jalouzi. E depi ou gen yon kondisyon konsa, ou se yon moun ki ogeye, epi ou pa lòt moun, ou pa lòt sèvitè, ou pa, ou pa, ou pa sèvitè Bondye nan sans sa. Depi ou nan yon kondisyon konsa, ou pa sèvitè Bondye. Depi ou nan kondisyon konsa, ou pa sèvant Bondye. Depi e nan kondisyon sa w ye, ou se sèvitè Satan, ou se sèvant Satan. Paske nan Bondye pa gen espri ògèy, Bondye pa bay moun espri sa a. Espri ògèy la, Bondye pa bay moun sa a. Sa a pa soti nan Bondye. Bondye pa bay moun espri ògèy. Kèlkeswa sèvitè ou sèvant ou ta wè ou ògeye, ou mèt konnen w pa nan Bondye, ou dwe chèche, ou dwe chèche Bondye davantaj. Paske nan Bondye pa gen ogeye, pa gen ògèy. Espri ògèy sa a, li soti dirèkteman nan Satan. Paske premye, premye moun ki te ogeye se, li rele Satan. Se Satan ki te ogeye, ki te wè l te rive nan yon nivo ke fòk li ta kapapab pi fò pase Bondye. Li te, ogèy te pran l. Ebyen, Bondye te chase l. nan syèl la, paske Bib la fè nou konnen Satan se zanj Bondye l te ye. E lè ògèy te vin pran l, li te vin santi ke li dwe pase devan Bondye, li dwe pi fò ke Bondye, li dwe pran plas Bondye. Se pou sa Bondye te chase Satan nan syèl, li voye l sou latè. Se pou ògèy. Enben, ògèy sa a, Ou menm ki ogeye, ou menm ki twouve ke se ou k pi bon, ou menm ki twouve ke se ou menm sèl ki kapab fè tout bagay, ou menm ki twouve ke pa gen lòt moun ki gen konprann, ki gen konesans, ki gen entelijans, ki gen kapasite ki kapab fè anyen apre ou menm, enben w son moun ki ogeye, enben lè w nan kondisyon sa, ou pa sèvitè Bondye, ou se sèvitè Satan, e jan w wè m di w la, Ògèy pa soti nan Bondye, ògèy soti nan Satan. Paske sa ki sa ki pa bon yo, Bondye pa bay pitit li sa ki pa bon. Tout sa w wè ki pa bon ki nan yon moun, li pa soti nan Bondye. Paske Bondye pa janm bay sa ki mal. Bondye pa janm bay sa ki pa bon. Tout sa w wè ki pa bon nan ou, Ou mèt konnen li pa soti nan Bondye, li soti dirèkteman nan Satan. Paske, e, moun k ap distribiye mal la, moun k ap distribiye sa ki pa bon an, li pa lòt ke Satan. Se Satan k mete tout sa w wè ki pa bon nan lespri w yo. Tout move ide w ap fè yo, se Satan k mete yo. Tout move panse ou wè w ap fè yo, se Satan k move yo. Tout move ajisman ke w ap fè yo, se Satan k mete yo. Hein? Tout sa w wè w ap fè ki pa bon yo, Se pa lespri Bondye k'ap dirije w' nan nan sans sa a. Si w' wè ou nan kondisyon konsa, se lespri satan menm k'ap dirije w' ki mete w' nan kondisyon. Nan kondisyon pou w' ogeye, nan kondisyon pou w' fè jalouzi, nan kondisyon pou w' pou w' rayi frè w' pou w' rayi sè w', nan kondisyon pou w' toujou nan pale moun mal, nan kondisyon pou w' toujou ap fè tripotay, nan kondisyon pou w' toujou gen rankin nan kè w', nan kondisyon pou w' kenbe moun sou kè w', nan kondisyon pou w' toujou nan kont ak moun ap joure ak moun, Ebyen, si w wè w nan kondisyon sa a, se pa Bondye k mete w nan kondisyon sa yo, Bondye pa bay moun don sa yo, sa yo pa don, bon men si w wè w nan kondisyon sa yo, si w wè w gen pwoblèm sa yo nan lavi w, enben ou mèt konnen se satan ki mete yo nan lavi w, se satan ki ap domine nan lavi w. Se pa lespri Bondye k ap domine w, se lespri satan k ap domine w. Paske bagay sa yo, yo pa vyen de Dye. Non, yo pa vyen de Dye. Se sa k fè Apot la ap pale avèk ou li di w ke, Pa mete nan tèt ou ou pi bon pase lòt yo. Soumèt ou devan Bondye, toujou rekonèt ou ou se youn ki pi mal pase tout lòt yo. Desann ou, desann ou, paske labib fè w konnen lè w desann, lè w desann, epi Bondye li menm lap leve w, men depi wap leve tèt ou, eben sa vle di ke Bondye li menm lè sa li menm lap desann ou. Paske labib fè nou konnen gen de sèvitè ki te al priye Lè yal priye a gen youn ki tap moute tèt li nan yon fason poul ta montre ke kòman li sèvi Bondye byen, kòman li bon, kòman li li li fonksyone byen, e li pa peche, li pa koupab, e li li li bay dim ni, li bay ofrann ni, li fè tout bagay. Li tap moute tèt li. Enben Lòt la li menm, li te desann li devan Bondye, li te rive, li di Bondye, Mwen rekonèt se mwen ki pi mal pase tout lòt yo, mwen rekonèt mwen koupab, mwen peche kont ou. Men m ap mande w gras. E Bib la fè nou konnen se sa a ki te desann li an, ki te imilye l la, se li ki te jwenn padon. Enben se menm jan m ap di w la a. Frè m, sè m k ap koute m, zanmi m, ki toupatou nan mond lan k ap koute m, imilye w devan Bondye, desann ou devan Bondye, rekonèt ou pa bon, toujou mete w nan yon kondisyon ke se ou k pi pa bon, toujou mete w nan yon kondisyon se ou ki pi mal, pa moute tèt ou. Lè sa a, Bondye li menm l ap leve w. Menm si w ta wè yon moun ta vle fè w konprann se ou ki pi bon, E di moun nan, en en, detounen w de sa. Pa mete sa nan tèt ou, paske pi bon an se Bondye k pi bon. Si w kapab wè m rive nan yon nivo, se se yon gras Bondye fè m. Paske s on lòm mwen ye menm jan avèk ou, yon pechè menm jan avèk ou. Bondye kapab fè m yon gras anplis ou, li ban m yon gras anplis ou, men se pa paske m pi bon pase w. Nou konprann? Se pa paske m pi bon pase w. Se sa pou w mete nan tèt ou. Men si si tout fwa ke ou reyalize nan tout bagay se ou k pi bon, se ou k kapab, se ou k ka sesi, se ou k ka sela, pa gen lòt moun ki kapab fè anyen, sinon se ou menm sèl, ou vle pran tout bagay sou do w, ou vle fè tout bagay ou menm sèl, paske se ou k gen kapasite, se ou k gen matirite pou fè l. Enben mè frè e sè k ap koute m la maten an, Mwen vle di w si w nan yon kondisyon konsa, ou se yon moun ki ogeye, ou gen yon jalouzi, ou vle, ou dwe chanje lavi w. Paske si w nan yon kondisyon konsa, ou manke yon bagay, ou pako fèt yon dezyèm fwa, tankou Bib la di nan 2 Koretyen 5 vèsè 17, Si kèlken èt an Kris, il èt yon nouvèl kreyati, lèchoz ansyèn son pase, vwasi tout choz son deveni nouvèl. Si w se yon moun konsa, ou poko moun nouvo a. Non, ou poko moun nouvo a. Paske moun ki nouvo a, li toujou ap rabese l. Li toujou ap imilye tèt li. Li toujou ap desann tèt li. Paske l konnen l pa gen dwa pou l leve tèt li. L pa gen dwa pou l pou l valorize tèt li. Paske si l la nan kondisyon sa a, si l nan pozisyon sa a, si l okipe fonksyon sa a, si l okipe plas sa a, se pa paske li te, li te, li se yon gwo, yon gwo filozòf, se pa paske l se yon entèlektyèl, se pa paske li, li, li, li, li gen yon gran ran sosyal, men s on gras Bondye fè l. Se yon gras Bondye fè l. Alò li dwe desann li. Soumèt ou devan Bondye. Desann tèt ou. Imilye ou. Bondye li menm li va leve ou. E Bondye va fè ou plis gras toujou. Se sa Apòt la pale la. Li di ke pa fè anyen nan lide pou fè tèt ou plèzi. Pa fè tèt ou plèzi mè frè e sè, pa fè anyen nan lide pou fè tèt ou plèzi. Paske lè w kanpe pou di, se mwen k pi gwo predikatè, se mwen k pi gwo pastè, se mwen k pi gwo evanjelis, se mwen k pi gwo dam misyonè, se mwen k pi gwo adoratè, se mwen k pi gwo adoratris, se mwen k pi gwo lektè, se mwen k pi gwo e e e bishop, Lè w kanpe pou w fè deklarasyon sa a, ebyen, ou se yon moun k ap fè lwanj tèt ou, k ap leve tèt ou. Ou se yon moun k ap fè lwanj tèt ou. Ebyen, ou pa fè, ou pa dwe fè lwanj tèt ou. Yon sèl lwanj pou w fè, se lwanj Bondye pou w fè. Kite Bondye aji pou ou, kite Bondye wè w Men se pa ou k pou wè tèt ou. Pito se Bondye k wè ou pa wè tèt ou. Imilye w, desann ou, demontre ke w pa anyen, fè konprann ke w pa anyen, men fè, fè, lè Bondye wè ou, ou imilye tèt ou nan kapasite ke w genyen, nan sa ke w kapab fè, men Bondye toujou wè w desann ou, ou pa valorize tèt ou, ou pa bay tèt ou twòp valè, enben Bondye li menm l ap ba w valè ke w merite. Men si se ou k pran tout glwa ke Bondye ta dwe merite yo, ou pran glwa ou pou tèt ou, enben ou pa gen okenn benefis nan wayòm Bondye a. Paske ou deja pran benefis pa w depi sou tè a, ou te deja pran glwa ou depi sou tè a, ou te deja kouwone tèt ou depi sou tè a, men a la fen di mond, a la rankont di Jezi Kris, a la veni di Jezi Kris, p ap gen anyen pou ou ankò, paske ou te gentan pran pòsyon pa w la. Ou te gentan pran l. Enben, kèlkeswa frè e sè k ap koute m nan lè sa a, ki te nan yon nivo konsa, ki te nan yon sikonstans konsa, jodi a ou dwe detounen w, ou dwe konfese devan Bondye, ou dwe rekonèt ke se ou ki pi mal pase tout lòt yo, ou dwe rekonèt tout lòt yo pi bon pase w, ou dwe soumèt ou devan Bondye, pa fè lwanj tèt ou, pa valorize tèt ou, Men, desann ou. Epi Bondye li menm li va leve ou. Pito se lòt moun ki pale de ou, men pa pale de tèt ou. Lè se lòt moun ki pale de ou, ou gen plis valè. Men lè se ou k ap pale de tèt ou, m ka di ou, A, pa gen anyen k serye. E men apot la t ap pale,

Men m toujou mete nan tèt mwen, se mwen k pi mal pase tout lòt yo. Wi, paske m pa yon entèlektyèl. Si w wè m kapab kanpe pou m fè yon kout lèkti, se gras Bondye. Si w wè m kapab kanpe devan yon asanble pou m li yon vèsè epi pou m jwenn de pawòl pou m di ladan l, se gras Bondye. M pa gen nivo pou sa. M pa t al lekòl pou sa. Men se yon gras Bondye fè m. Piske Bondye fè m gras, m pa kapab leve tèt mwen pou m konprann ke son afè m ye. M pa anyen. Ou menm k ap koute m la maten an, ou pa anyen tande frè m. Si w konnen ou bay tèt ou yon valè, ou mete w nan yon nivo ki depase, enben m ap di w, retounen de ou menm, fè wòl defas, retounen vin jwenn Bondye, e Bondye tou prè pou l padone w. Retire w nan espri sa a. Espri sa a ki se espri ògèy la, se pi gwo maladi. Maladi ògèy se pi gwo maladi. Paske tout moun ki ògeye, ki rete nan ògèy, ki pa chache mwayen pou yo sòti nan ògeye, enben ki rete ògeye, enben ou pa gen lòt wout w ap fè, ou pral jwenn mèt ou. Kiyès ki mèt ou? E Satan. Satan pa, se li ki papa ògèy. Enben si ou rete, ou kite espri ògèy domine lavi ou, ou pa chanje jiskaske Jezi Kris retounen, enben ou prale menm kote avèk mèt ou ki se Satan. Maten an, mwen vin di ou detounen ou nan kondisyon sa a. Si ou nan kondisyon sa a, chache aranje koze ou, chache detounen ou, chache ou mete ou nan kondisyon pou kapab chase vye espri sa a ki se espri ògèy la ki nan lavi ou la, ke lè ou va retounen, Ou va f yon lòt moun, ou va fèt yon dezyèm fwa, ou va yon moun nouvo, epi ou va jwenn avèk Jezi Kris lè li va vini, ou va rankontre avèk li dan dezè, ke Bondye beni w.